Byenveni nan Immigration 101. Jodi an, mwen vini avèk yon nouvèl ki petèt pa nouvèl pou ou kounye an, paske ou tande l deja. Men m vini avè l enpe swanye pou w ka konnen egzakteman ki jan pou w trete l. Paske defwa, lè yo ba w bagay yo tèt anba, ou gen tandans tou pou w avanse, pou w echwe ladan yo. Kesyon, Ou tande anpil moun di w yo pase lwa imigrasyon pou bay tout moun papye a. Mezanmi, mwen vle nou fè yon chita, fè yon chita sou sa. Mwen vle nou tande byen paske si n pa konn kòman sa fèt, n ap echwe nan tout sans paske gen moun ki nan sistèm nan la a ki ap tann, y ap tann yon verite, y ap tann yon moun ki pou ba yo verite an, ki pou konnen ki kote pou yo fè, ki sa pou yo fè. E m konnen li pwofite anpil moun lè yo kouri bri ke yo bay rezidans, paske moun sa yo, se sur ke yo gen pwòp ajenda pa yo ki fè ke y ap fè sa. Lèse m klarifye pou ou ki sa k pase jedi k sot pase an la. Jedi ki sot pase an la a, ou genyen kongrè ki chita an yon sèl pati, m ta ka di, se pa tout kongrè a nèt, se sèlman chanm depite a. Chanm depite an chita pou l statye sou, m ta ka di, twa pati nan mitan gwo Gwo pwojè de lwa ke Prezidan Biden genyen pou l ta bay anviwon 11 milyon moun rezidans. Sa a son pwojè, mwen di nou deja, ki trè anbisye e posibilite pou l pase a li minim, men tout fwa se yon volonte ke li eksprime men sa l ta renmen fè. Avèk le tan tou, mwen te pale w, mwen di w konsa ke Mwen gade pwojè sa a tankou yon gwo elefan pou w manje, ou pa kapab manje l yon sèl kou. Li ta pi bon si w koupe elefan an pa mòso pou w manje l paske fè yon sèl bouche avè l la l pap fasil. Sa vle di, pou tout pwojè sa a pase an blòk jan l prezante l lan kòm pwojè de lwa a, li ekstrèmeman Ekstrememan difisil, gen moun ki ap di w kareman li enposib. An nou pran pou egzakteman sa mwen te prevwa a, sa m te di m t ap prefere an, se egzakteman apwòch sa a li genyen. Menm la ankò, m prale avèk anpil atansyon e m ap pral avèk detay yo yon fason pou konnen klèman ki sa ke y ap fè an la. Dabò, yo dekòtike pwojè a, yo koupe li, yo pran ladan l pati ki ta sanse pli popilè, ki ta fè plis sans. Yo retire Daka, sa se Dreamer yo, yo foure ti pyès ladan li, answit yo pale de Farm Workers. Twa pati sa yo, m pral ba w yon ti bagay rapid ladan yo. Dabò nou gen dreamer yo kòm ou konnen deja ki gen tandans pou yo plis edike ke lòt gwoup yo. Paske se jèn timoun ki rantre isit ki al lekòl nan sistèm nan ke Etazini santi ke yo prepare yo deja si gon mwayen pou yo kenbe yo li ta bon. E mwen do si gon mwayen pou kenbe yo paske etazini deja li santi m pa konnen si se vant li k twò plen kounye an la avèk moun li pa bezwen moun ankò andedan peyi a nan yon sans se sa m wè y ap fè men kanmenm pou rann jistis avèk moun sa yo ki vini yo chita y al lekòl yo nan gwo dyòb genyen ki gentan nan tout pwofesyon w konnen andedan peyi an la, yo ta renmen fè yon jan avè l. Sa a se yon dyalòg ki jwenn sipò nan tou lè 2 gwo pati nan peyi an, pati repibliken an ak pati demokrat la. Answit nou gen dezyèm mòso yo pran nan gwo pwojè a, se tps. Tps li menm se pou yon kantite peyi ki ladan li, kote ke moun sa yo pou yon rezon swa te gen yon dezas natirèl nan peyi yo, swa sitiyasyon politik lan, kèlkeswa rezon an ki fè ke yo te ba yo tps lan, Administrasyon an gen pou devwa pou l fon kou dèy sou yo pou l di men moun sa yo nou deja vèt yo deja sa vle di nou pase yo nan peny fè yo deja andedan peyi an gen ki kontribye nan stock market yo kontribye nan tout kalite bagay nan work force peyi an nou ta renmen di yon mo pou yo Langaj sa a, konvèsasyon sa a, se pa tou lè 2 kan an ki fè menm jan yo te fè l nan Dreamer yo, menm jan yo fè l pou Daka. Yo pa pale menm langaj nan sans sa a. Demokrat yo yon ti jan plis santimantal pou yo wè ke se moun afè ki nan tipiyès yo. Yo gen yon ti panchan. yo santi gen moun ki ladan yo ki pa menm konn li menm, majorite ladan yo. Nou pran ka Ayiti, kote ke nou gon pakèt moun ki antre isit, ki pat gen chans al lekòl, e lè yo vin isit tou, sitiyasyon pat ofri yo twò gran choz pou yal lekòl, yo pa janm al lekòl, ki fè pati de tps la. Nòmalman ti pyès sa gen lòt moun ki nan tout pwofesyon ladan l tou. Men se pa menm jan avèk daka a. Daka a gen plis moun ki edike ladan l. Nan ka sa a Repibliken an twouve ke ti pyès la li neglijab pou li. Men si tout fwa yo fòse l sou li, y ap oblije aksepte l. Men tout bagay sa yo gen kondisyon. Lè nou rive nan farm worker, moun sa yo se moun ki ap travay nan jaden. Moun sa yo se moun ki vini pandan y ap travay nan jaden an, pandemi an mete pye, sa w tande an, gen ki pa ka tounen lakay yo, genyen tou, bon, yo te deja la deja. Ebyen, yo pa t nan yon sitiyasyon ki te toutafè legal, paske yo te konn travay nan fàm nan, yo deside pou yo pa tounen lakay yo pou yon rezon kèlkonk. Gwoup sa a li menm, ki dyalòg ki genyen? W ap tande tou lè de pati yo ap konsidere lefètke yo t ap bay manje nan moman kriz sa a te pi di an pou ameriken, se yo menm ki t ap travay di pou voye manje nan tout eta yo, nan tout vil yo pou nou kenbe. Sa a s on gwoup, m ta ka di, pou rezon imanitè, yo santi ke yo dwe yo yon satisfaksyon tou. Ebyen, dyalòg la kòmanse met la, yo pran 3 sa a. E dayè, nan dènye gwoup lan, lèse m soulinye pou ou tou, ki kavyat, ki kondisyon yo met ladan li, ou pral jwenn yo pale w de dènye gwoup sa a, Farm Workers yo, yo di w si moun nan te travay pandan 6 mwa nan yon peryòd de 2 zan, se avè yo y ap pale. Donk se konsiderasyon sa yo bay. Antouka, nou gen 3 gwoup sa yo ke. yo entwodui yon pwojè de lwa pou di an nou gade ki fè yon total de, yo pale w de yon ti kras pase 4 milyon moun olye de 11 milyon an, an nou wè ki sa nou kapab fè. M prale an detay avèk ou pou w ka konprann ki jan sitiyasyon an tonbe nan men Biden la kounye a. Nòmalman se demokrat ki entwodui pwojè de lwa a. Pa bliye n ap pale sèlman nan sèl branch nan Kongrè a ki se Chanm Depite a. Moun sa yo vin avè li, Demokrat yo vin avè l, pou laplipa w ap jwenn non sèlman l pase, se yon pwojè ki pase, pwojè de lwa pase, se sa gen moun ki pran ki vire l, ki tounen l, ki mete move koze ladann nan. Mwen map di w li tou wi li pase nan chanm sa. Non sèlman l pase ak demokrat yo men ou jwenn nan ka kote ke gen 9 repibliken ki vote ak demokrat yo pou di wi sa nap fè a li kòrèk nou ta renmen pou li avanse. La ankò gen jwèt ki ap jwe Ou menm ou pa konnen, fò m rakonte w li byen pou w konprann. An 2013, te gen yon moman kote ke Prezidan Obama pèdi Chanm Depite an, men li te genyen Sena a avè l. Lè yo entwodui yon pwojè de lwa pou zafè imigrasyon, gen yon kantite Repibliken andedan Sena a sachan ke Obama gen chans pou l pase l nan Sena a men pa t gen chans lè l rive nan Chanm Depite a, ebyen ou jwenn gen moun ki te sipòte l, m ap pale yon seri de senatè repibliken ki apiye bil lan, li pase trè byen nan Sena a. Sa vle di, mwen menm malè rive mwen men m sonje. Lè l te fin pase nan Sena a, m ap pale w 2013, se gwo bravo, tout moun kontan, nou di bon, bagay sa a, nou san lè delivre, imigran san lè delivre. Sepandan, yo te deja konnen, osito ke l rive nan Chanm Depite an, Bill sa a pral, pa pral avanse, paske Non sèlman yo pa menm entwodui l menm, yo pa pèmèt pou l jwenn yon vot, paske yo gentan wè l pap pase, ebyen moun sa yo nan sena yo te fè li kòm yon jès senbolik pou yo menm, pou yo ka toujou di w yo te kanpe ak demokrat, yo gen bòn volonte pou avanse bil la. Jodi an kisa nou wè kap pase la tou? Men ki sa k rive, andedan chanm depite an, demokrat yo gen ase de vwa pou yo avanse yon pwojè de lwa konsa e ki arive fèt jedi k sot pase a la a. Non sèlman li gen ase de vwa, li jwenn 9, yo vin rele l bon s on bill bipartisan, sa vle di tou lè 2 pati yo, yo patisipe ladan li, bèl bagay. E ki sa Repibliken an gen tan di? M ap jwenn yon depite ki di kareman, mwen kanpe ak Demokrat yo pou ede pase bil sa a, m swete ke yo sonje, y a toujou gen sa nan lide yo, pou yo konnen ke Repibliken te kanpe avèk yo pou pase bil sa a. De se fèt, pi devan, pou yo pa bliye, pa manje manje bliye, lè nou bezwen yo, pou yo la avè nou. Politik k ap jwe. Kòman m ta gade l pou nou mye konprann li? Mwen gade tankou yon moun ki gen yon machin ki an pàn, pandan l an pàn nan, gen yon enmi oubyen yon moun ki pa menm fanatik li menm, ki bezwen pase l nan jwèt, le fèt ke lè machin nan an pàn nan, machin nan pa ka derape, li di, enben m kapab ba w yon 5 galon gaz pou w met ladan l. Men wi, men ou ban m 5 galon gaz la, m pa pral pyès kote a machin nan. Machin nan deja an pàn, li pap avanse. Donk 5 galon gaz wa m pap ka sèvi avè l. Ke w prann, ke w pa prann, men 5 galon gaz sa a, ou pap sèvi avè l. Men, sa k konn rive tou, menm machin sa a ki an pàn, li pa vle derape a, gon lanati kapab soufle bon jan van sou li, Menl man li k pase kle kap voun li derape epi 5 galon gaz sa ou ka tou benefisyel men enmiw nan konnen deja lap baw gaz la wap toujou sonje ke li te pote gaz ba ou nan moman ou te gen bezwen sepandan li konnen ou pap sèvi avèl annou tounen sou koze m tap pale a volan la Daprè mwen menm, m pale w daprè mwen menm wi paske se analiz m ap fè. Wòl mwen se analize sitiyasyon yo. Demokrat yo prezante pwojè de lwa a nan chanm lan, gen repibliken ki kanpe avè yo paske yo konnen lwa a pral gen anpil difikilte oubyen daprè kèk ladan yo, li pa gen chans menm pou l pase nan sena a. E si l pa pase nan sena a, li pa pral pyès kote. De se fèt, politik la, pou yo kapab di pi devan, te gen Repibliken ki te kanpe ak Demokrat nan bil la, pou yo kapab fè blame game nan, sa vle di blame yon lòt moun, pi devan pou yo di w se menm yo menm ki pa t avanse, se menm Demokrat la ki pa t avanse ak pwojè sa a, paske li te jwenn sipò Repibliken ladan l. Mezanmi, konprann jwèt la byen. Alò, sèl sa ki pou ta bon pou nou la a, se la pwovidans, se la men de Dye ki pou ta pèmèt lè l rive nan Sena a epi gen yon sipriz, gen yon gwo bagay ki pase epi men nou jwenn ase de vwa ki pou fè l avanse. Pa bliye ke malgre nou gen yon majorite, men ki tèlman mens, 50 plis 1 an, ou mèt konnen se nan nan men nan men Mezon Blanch pou nou jwenn li, paske se Vis Prezidan ki pou vin bay lòt grenn vwa. Tandike, pou sa a pase, nou bezwen 60 vwa. Nou poko gen 60 vwa a. Nou pa konn kote nou pral jwenn 60 vwa a. Li pa p etone m non pli, lè l rive nan Sena a, mwen m ap veye pou ou, m ap veye l chak jou. E sa k fè mwen di ou, m ankouraje ou abòne. Lè l rive nan Sena ou pral jwenn gen kèk senatè ki gen dwa kanpe avèk demokrat yo tou. Men rive nan 60 lan se la a ki gen gwo gwo pwoblèm nan. Se pi gwo challenge ki te ka genyen rive nan Sena a kounyela pou bill sa a pase. Kisa mwen vin di w silvouplè ou menm ki ap selebre m te di w mwen gen boutèy diven m la deja pou m debouche lè yon bagay konsa ta rive mwen poko ka menm manyen boutèy la menm paske nou lwen toujou m pa konn kijan yon moun fè gentan ap selebre w ap selebre kisa la w ap selebre politik w ap selebre yon bagay ki ka fè w laviwonn dede ki pa janm al pyès kote alò silvouplè. Ale dousman, pa kite moun ap enfliyanse w pou di w al pote lajan bay misye X, madam Z, paske poko gen anyen ki pase. Eske mwen pa t di w prepare w pou si ta gen yon bagay rive? Wi. Eske l rive deja? Non, li poko rive. Se tankou m ta di w gen 2 pas dlo pou w pase. Premye a se yon rigòl li ye. Dezyèm nan, se yon gwo ravin. Nou pase rigòl la. Men gwo ravin nan gen difikilte pou ou travèse l. Eske l pa ka travèse? Mwen pale ou deja, gen sa nou rele obstriksyon palmantè lan, w ap tande pale de filibuster. Sa a se youn nan bagay kote ke yo pèmèt, se yon règ ki pèmèt ke senatè a fè kont dilatwa li jiskaske pa gen anyen ki fèt, se sa sèlman pou yo ta retire règ sa a ki pèmèt ke yon senp majorite ta pase bil la, la nou t ap avanse. Men sa son lòt koze ankò, mwen pale w Lè w fè l pou Demokrat lan, pi devan prepare w Repibliken an pral sèvi avè l tou. Èske Repibliken an li menm li se yon belijeran dèfwa? Se sa yo fè, yo gen tandans fè gwo ponyèt lè yo bezwen fè yon bagay. Demokrat la li pa, m pa twouve l belijeran konsa. Demokrat la li bezwen dyalòg, demokrat la li panse a lòt moun, li panse a sa k ka rive l. Men kanta pou repibliken an, lè pou l fè sa l vle fè a, l ap fè l li menm. Se la mwen di nou, silvouplè, fè atansyon. Pa gen anyen ki klè, se sa a ki enpòtan an. Bil lan pase la depi jedi. Kounyela wap tande gen moun kap voye flè, gen moun kap voye toya, gen moun kap diw konsa ke se gwo ponyèt, yo vin avèk tout kalite koze, men vrè manman koze a se lèl rive nan sena a mezanmi. Pazavan pou sena a ta fèl pase, nou pap gen anyen ki prè. Ou menm ki bezwen konnen eske ou elijib. Jiska prezan pa gen yon bil. Gen moun ki rele m nan telefòn k ap di m èske yo elijib pou bil sa k pase a. Men bil lan poko pase. Li pase yon pati, fò l pase dezyèm pati an, e twazyèm nan nou konnen si l rive devan prezidan l ap siyen l kanmenm, se sa n ap tann. Tanpri peze fren ou, wal twò vit. Pa kouri al vann sa w genyen pou w konnen ke ou te gen tps ou pral gen rezidans. Pa kouri al vann sa w genyen, ou se yon moun ki te nan daca ou anfòm, ou se yon moun ki te nan pwogram jaden ou anfòm. Non li pa konsa. Ankò yon fwa, pran san nou, e dayè nou remake administrasyon Biden nan, m bezwen vin avèk videyo sa tou. Map mande w pou abòne. Map raple w ankò pou abòne silvouplè. Abòne pou w kapab jwenn tout enfòmasyon sa yo. Eske m mèt ba w yon kelke segond pou jis tcheke ti kloch la pou abòne an? Oubyen kote ki make subscribe lan? Ale non, fè sa. Mèsi dèske w fè l. W ap jwenn tout enfòmasyon sa yo an dirèk lè m vin avè yo. Sonje byen mwen di w, lè w konnen anpil nan sistèm nan, li pèmèt ou evite peye lajan ke w pa t dwe peye, depanse lajan nan move kondisyon, pran desizyon ki kapab fè w pa janm ka rezide pou avanse nan sistèm nan. Donk se sa sèlman m ap di de pwojè de lwa sa ki pase jedi dènye an, pa gen anyen ladan l pou selebre, pa gen anyen ladan l ki gen yon desizyon k al pran kounye an, se sèlman ret tann, sa m ta di, sa m ta ajoute, se priye veye. Priye veye an se pou moun ki konnen Sak rele la priyè an di tanpri Bondye chanje kè anpil nan Moun sa yo nan sena lè bil sa rive devan yo pou yo kapab adoptel poul pase se sa map di w ankò yn fwa non mwen se Joseph Beauvil mwen salye tout moun ki ap gade moun ki potko abòne mwen di nou mèsi dèske n abòne dayè M panse ke ou menm avè m nou gen yon lon chemen pou nou pakouri, n ap rive kanmenm, sitou si ou pran konsèy mwen yo. Nou pral fè aspè ekonomik sitiyasyon an tou pi devan paske mwen gen yon plan pou ede ou ekonomikman ki pou fè ke ou vin antre Ozetazini men ou pa rete nan menm sitiyasyon de povrete, nan menm espri. Mwen rele l dabò yon espri de povrete. Answit li vin tonbe yon fè, yon reyalite nan men w, ou pa ka avanse. Mèsi, a la pwochèn, rete branche, non sèlman sa tou abòne avk chèn lan epi wap kapab fè anpil pwogrè nan sistèm nan. Mèsi bokou. Se pa pawòl mwen ki fini, kwè m si w vle, men se lè a k rive sou mwen, m pwomèt ou map tounen avèk plis enfòmasyon nan semèn nan pou ou, paske w gen bezwen yo.